Mwen se Bojda Dumont, mwen se moun Pòtoprens. Mwen se yon atis plastisyen, diplome nan ENADS, Ecole Nationale des Arts. Mwen gen èv mwen ki ekspoze Ayiti ak nan peyi Jamayik. Mwen gen yon pwojè ekri Reli Adan Dènwa. Nan kad pwojè sila, mwen reyalize yon bis ke misye ba Mwen swete rann omaj ak plizyè lòt antikolonyalis ki fè m sonje lespwa lame endyen nan. Lame endyen se yon rasanbleman ansyen esklav ki te bat Napoleon Bonaparte Vètyè nan dènye batay revolisyon ayisyen an 18 novanm 1803. Twoup esklav revòlte sa a t ap dirije pa Jen Jak Desalin e nevyèm brigad la t ap kòmande pa Franswa Kapwa. Se gè sa a ki te mete fen ak esklavaj. Ann konstwi yon peyi selon prensip konstitisyon enperyal 18 syèk lan. Se konstitisyon sa a ki pale de byennèt pou tout moun. Se li tou ki di nenpòt moun ki bezwen libète, depoupile tè sa a, Ayiti, ou lib pou fonksyone tankou moun. Konstitisyon enperyal la, se lafòs nou ye. M ap sipòte mouvman pwodiksyon endijèn. Mwen kontan li moun toupatou k ap sipòte mouvman sa a. Bonjou, bonswa tout moun, byenvini sou Kèt de verite oubyen Chèche konnen. Jodi a nou pral rekòmanse avèk emisyon ke nou te konn fè sou chanèl sa a, Chèche konnen, paske an reyalite nou te pran yon ti tan, nou te pran yon ti poz paske nou te an deplasman, Jodi a la a, nou ap rekòmanse emisyon sa a, n ap anrejistre li ann Afrik, pli presizeman a Kigali, o Rwanda, e envite nou jodi a, li menm li ann Afrik tou, men li nan Togo. Mwen ann Afrik de Lès, li ann Afrik de Lwès. Kòm nou konnen li, chèche konnen Plis n ap chèche konnen, plis n ap aprann, plis n ap konnen, n ap reyalize ke nou pap janm fin konnen. E jodi a nou pral fè konesans avèk Borgela Dumont ki se yon Ayisyen, se yon atis li ye tou, se yon skiltè e li pral pale nou plis de li menm e ki sa k fè li menm l ap viv ann Afrik jodi a, ki sa k fè l kite Ayiti e li pral pale nou de ki kote l leve ann Ayiti e nap swete l byenveni nan chèche konnen. Byenveni zanmi nou Borjola Dumont ki an dirèk depi Togo, Lome Togo, ki pral pale nou de vi li, de èv li e nan sa lap fè nan Afrik jodi a.
Yon gran salitasyon a chak grenn moun kap gen pou gade entèvyou sa nan chache konnen e yon gran salitasyon spesyal avèk mesye Pierre Philippe. Donk mwen menm mwen se Boj Ladimon, mwen se yon mwen se moun pou mwen se ansyen etidyan nan Ecole Nationale des Arts nan Art Plastique donk mwen se yon scriptè pwofesyonèl.
Alò pale nou de anfans ou un pti pe e kisak fèw vin chwazi e e metye sa pou vin skiltè ar plastik e kisa k pouse w èske se fanmi w ki te pouse w ladan l oubyen se yon bagay ou ne avèk li? E bon pou m byen di w e nan zòn kote mwen fèt nan pòtoprens lan m fèt nan dèlma 4 nan dèlma 4 Nan zòn sa kote mwen grandi, mwen fèt la, la, gen sant daprantisaj, nan bò lise Daniel Fiolet a, la toujou gen ansanm de moun k ap pratike potri oubyen m ka di seramik. Donk sa vle di mwen leve nan anbyans lan. Answit, mwen leve jwenn gran frè m yo tou konn fè desen, menm si se pa nan kesyon strikti oubyen seramik, men gran frè m sa yo, yo gen aptitid nan kesyon penti, pòtrè, eksetera. Donk,

aptitid mwen genyen nan domèn nan, mwen kontinye plis avanse pa rapò avèk lòt etidyan yo, paske mwen menm mwen te deja nan anbyans la deja. Kounye a la, ansanm de pwofesè ke mwen genyen nan sant daprantisaj yo, yo toujou ankouraje m pou mwen vini, yo toujou ankouraje m pou mwen, yo di, ah, ou bon, lè m fè yon ti travay, yo ban mwen travay la, epi yo ankouraje m, yo di m, gon lekòl ki rele Ecole Nationale des Arts, Misye Inax, A sèt epòk la m te nan Elemantè 2, li ankouraje m pou m al ladan l. Kounye a lè m fin kite Primè kounye a la, m t al nan Lise Tousen Louvèti. Kounye a lè mwen nan Lise Tousen, kòm Lise Tousen li menm pa genyen sant daprantisaj pou jèn aprann metye, Men mwen menm, m toujou ap itilize ajil la, achte ajil pou mwen fè ti travay. Pafwa tou, Moris Dezimo, seli ki te direktè sant lan, kòm li wè m renmen sa m ap fè a e m fè l byen tou, li toujou ankouraje m. Dèfwa lè m al achte li fè m kado. Dèfwa lè m al achte ajil li fè m kado ajil. Donk pa rapò avèk ansanm de bagay sa yo, m kontinye ap travay m ap travay. Lè m ap travay lakay mwen, kounye a la m gen yon zanmi m ki di konsa, yon zanmi yon zanmi m ki se zanmi yon kouzen m ki t ap travay nan Serge Guy Poterie. E kounye a li di, bon, ou gen yon kouzen w ki fò nan bagay sa yo, m ap mennen w nan atelye a. Donk se la bagay la pral vrèman kòmanse nan Serge Guy Poterie. Mentnan, Serge Guy Poterie kounye a la se se setyèm jiska filo. ok kounya lèm vin tèmine etid mwen kounya la fòk pal fòm fòk mwen antre nan inivèsite epi kounya la mpa fè lòt chwa mfè chwa DNAS epi an 2015 mal konpoze DNAS mpase epi men bòz la dimon nan skripti a.
Trè byen trè byen alò eske an ayiti nòmalman ou te konn arive fè anpil zèv yo konnen w lan peyi a paske pou sa mwen ap fè sou Facebook jodi a de pòtrè ke w ap fè yo trè enteresan yo trè bèl ki montre ke ou gen yon sòt de pwofesyonalism ou pa travay konsa e daprè sa w di ou ansenye l tou èske ou te toujou fè tout sa yo Ayiti ou ansenye ou te gen anpil moun ki konnen w tou.
Wi, donk e an Ayiti kounya la mwen menm mini pwòp atelye pa m ki se BD pot bon ki se atelye BD. N ap travay, n ap travay, n ap travay pou moun, n ap travay pou tèt nou, n ap fè pwomosyon pou tèt nou. Donk, lè moun yo vin wè travay yo, lè m fè zèv yo, m poste zèv yo, anpil lòt moun wè yo, moun yo knnen gen fòmasyon y ap fè a jèn, yo rele m fè fòmasyon avèk menm avèk.

Travay mwen fè yo, lè m fè travay yo, pa egzanp, si m ap fè travay pou m fè pwomosyon pou tèt mwen, premye travay m te fè, m te fè tèt mwen, m te fè scripture tèt bis, scripture bis tèt mwen, m te pibliye l sou rezo a, m te jwenn anpil moun ki te ankouraje m, lòt moun ban m kontra, epi m te vin arive fè Kemi Seba, ki te fè yon gwo bri, yon gwo bri sou rezo a, anpil moun t ap tcheke m, anpil Afriken, m fè Kemi Seba, m fè Patrice Lubumba, m fè Jacques Stephen Alexis. e tant dot. E sa yo vin banm plis viziblite sou rezo a, m panse se youn nan rezon tou. E gen anpil lòt pèsonaj mwen fè, e gen anpil lòt pèsonaj mwen fè, mwen voye an Afrik, gen kontra ke mwen genyen m fè epi mwen voye an Afrik.
Sa wap pale de wap pale de siksè ke ou genyen avèk sa w fè yo avèk moun sa yo ki trè koni pa egzanp Kemi Seba nou konnen son moun ki trè koni son aktivis politik son panafrikanist anpil moun konnen li el te al Ayiti tou yon sèten tan E li gen Ayiti, li pote Ayiti nan kè l tou, daprè sa m konprann, daprè sa m wè tou sou rezo yo. Men, an reyalite, lè w kòmanse bagay sa a ann Ayiti, èske, ki difikilte ke w te rankontre? Paske, m konnen ke gen anpil bagay jèn yo ap fè ann Ayiti ke paran yo gendwa pa sipòte yo. Paske paran ta renmen ke pitit li vin doktè, l ta renmen ke pitit li vin enjenyè oubyen avoka oubyen chwazi yon lòt branch pwofesyonèl, men lè w di ke w pral fè, ou pral pran ajil, se tankou yon moun ki ap jwe a labou. Ki jan de difikilte ke w te rankontre nan sosyete ayisyèn?
Bon, bò kote paran pa m, m pa t twouve twòp difikilte, paske manman m avèk papa m, yo regret ke mimwa toulède mouri. e yo toujou ba nou libète pou nou fè sa ke nou renmen e sifi ke li pap deranje lòt moun nan sosyete a. Donk, manman m, papa m toujou ankouraje m nan sa ke m ap fè. Pa egzanp, e sa w di a se yon bagay ki tèlman vrè, nan sant daprantisaj m ap pale de, m t ap pale de talè a la, yon ansanm de timoun ki nan lekòl la, a sèt epòk, Elemantè 2, Yo pa vin nan seramik lan sak fè ou pa vini ladann paske ou konnen se avèk tè lèw travay radyo sal moun lakay yo konn bat yo se lekòl nou voye nou voye w ou paka vin la konsa chans pou mwen m pa fè kontre difikilte sa yo manmanm papam tou lè 2 te renmen e domèn nan pou mwen. Se pa fasil ou jwenn paran yo ankouraje pitit yo nan de metye konsa. Pa egzanp, nou konnen ke pa egzanp gen de nèg.
Plis lè pou pitit yo moun, fò pitit yo doktè, fò pitit yo avoka, fò pitit yo enjenyè, tout sa. Wè wè.
Se konsa yo wè pitit yo moun se sa, men se pa sa reyalite. Se sa.
E nou konn wè menm nèg ki nan spò yo pa egzanp, nèg k ap jwe foutbòl, menm mizisyen yo, konn pa jwenn ankourajman bò kote fanmi yo, menm bò kote zanmi yo tou. Sa ke mwen panse sou plan sa, mwen panse son politik kiltirèl ki fèt nan peyi a. Sipoze gon politik kiltirèl kote ke n ap ankouraje jèn renmen lakilti, fè sa yo, renmen lakilti paske ou wè, ou wè menm an Ayiti, depi moun ap pale de atis, yo wè se moun fou, depi moun ap pale de nat, yo wè se moun fou, poutan se pa sa. Donk son politik kiltirèl Konsa, paran yo, jèn yo ap pran konsyans epi konsa y ap fè sa yo renmen avèk kè. Epi y ap reyisi ladan l.
Men kounye a la, èske lè w te Ayiti, ou te konn ale nan kèlke konkou? Ou te konn al nan konkou? Èske yo te konn fè antrevi avèk ou nan radyo, nan televizyon?
E wi, m patisipe nan konkou, m te patisipe nan yon konkou e la kwa wouj fransèz t ap fè, m te pote pri a. Men, a sèt epòk la m potko nan ENADS. Se te an 2014. M potko ENADS. E se te yon kesyon de la fanm, yon bagay konsa, si m pa twonpe m. Ki diferans ou kapab fè antre lè w te nan lekòl, pa egzanp, ou di ke se nan Elemantè 2 ke ou kòmanse al nan afè seramik, answit lè w vin nan ENAT, ki diferans ou kapab wè antre 2 kote sa yo? Pou mwen, tou lè 2 se aprantisaj yo ye. Men, lè w nan Elemantè 2 a, gen yon sant de bagay ou pa konnen, paske ENAT li menm se yon ekòl nasyonal. Lè m te elemantè depi m t ap fè seramik mwen sa m t ap fè atizanal. M te yon atizan. Lè m vin eleman m te yon atis. Paske se yon pwodui m ta vle pwodui senpleman. Gad sa moun fè, fè. Gad sa moun fè, fè. Ok? A vle di m pa vrèman gen yon kreyativite lakay mwen. Lè m vin antre nan ti m vin yon pwofesyonèl, m vin yon atis. M vin yon atis pwofesyonèl. Eske an Ayiti pa egzanp ou konn ou jwenn dè nèg ki pa pase lan ENATS ki gen tout teknik sa yo ke wap itilize kounya?
Map di tout, menm jan an on moun ki pa pase ENATS gen dwa gen on ansanm de teknik li genyen mwen pa genyen. Paske a plastik lan ankò se kesyon de pratik. Se kesyon de pratik. Plastik la. Men kounya la e nan sali menm sali vè gwo plis li vin mete w plis an konfyans li vin ba w on langaj atistik
M pou konn tèm yo konprann.
plis ou gen on ansanm de pwofesè se son de pwofesè ki pase de prezantasyon pa egzanp Filip Doda Mèt Mena on ansanm de pwofesè si m kòmanc Filipo ansyen pwofesè m Si m kòmanse site la, w ap wè se son dè moun ki pase de prezantasyon, sa vle di ki konn domèn nan. Ok, se sa, se sa ki fè, se sa.
Ant yon moun k ap fè a nan lari a avèk yon moun k ap fè a nan, avèk yon moun ki te nas k ap fè a.
Se pa menm bagay. Non, se pa menm bagay. Matyè a k itilize, feeling, w ap jwenn nan travay la, Enèji travay la ap degaje menm eksplikasyon yo aprè se diferan. Ahan
ok ok bon kounya la ou an afrik kisak t voye w an afrik poukisa afrik jodi a poukisa w pa ayiti.
Pou kesyon afrik m ye jounen jodi a la se yon long istwa. Mwen menm, depi m piti, m sonnen ke men lakilti. Pa janm bliye lè w di Afrik, ou di Ayiti, lè w di Ayiti, ou di Afrik. M renmen zansèt mwen, se avèk anpil fyète jounen jodi a la mwen ann Afrik la. Depi kèk tan, kèk ane, m ap panse avèk Lafrik, sitou Benen, rèv mwen se pou m vizite Benen. E yon ti istwa tou brèf, mwen gen yon foto tou dènyèman nan m ap gad foto a, Kote ke katafwit la, map la, m fè yon ansanm de flèch, sa ka gen anviwon dizan, m fè yon ansanm de flèch, m di bon, m pral la, m gen pou m al la, m gen pou m al la, san m poko konn kòman map vini la. Ebyen, se a, se pa rapò avèk èv sa a ke mwen fè a. Epi, gon moun nan peyi Togo ki wè travay la epi ki di bon misye ka travay, dat sa ka travay, n ap ba misye kèk kontra. Yo ban m kèk kontra an Ayiti. M fè kontra yo, m wè an Afrik. M fè kontra yo, m wè an Afrik. Kounye a la, kòm yo reyisi, chak travay m fè yo reyisi, Kounye a moun nan vin gen plizyè li vle fè. Kounye a li fè m vini la a pou mwen reyalize pou m fè plizyè travay isila. Genyen m pa pataje sou rezo a. Pa egzanp, Jean Jacques Dessalines ki ekspoze Benen, Aboum e Abomey Calavi se mwen menm ki fè l. Men sa a mwen fè l pou yon gwoup Ayisyen k ap viv nan peyi Benen pou 200 e pou 220 tan endepandans Ayiti. Yo te chwazi Pon Dessalines pou yo inogire nan nan yon tanp Vodou ki se tanp lakou Ogoun Desalin nan Abomey Calavi. Se mwen menm ki reyalize estrikti sa donk se sa se rezon sa ki fè mwen mwen menm mwen an Afrik la la. Sa vle di ke ou al Benen deja? Wi, m al Benen, Jean Jacques Dessalines la se mwen menm ki fè l, yo te inogire Dessalines sa premye janvye 2024
nan lakou Ogoun Kapwa yo boule Desalin, se la a yo te inogire l, se yon gwoup ayisyen k ap viv Benen ki te ban m kontra sa a. Ok, ok, m konprann, m konprann. Kounye a la, sa w ap fè lòtbò a, ou anseye lòtbò a tou? Ou anseye Togo? Mwen, mwen gen yon lekòl ki rele ECOA de Lomé, se ladan l m ap fè kou pou potri, estrikti. Sa ke m t aprann yo, m ap vin bay yo la. Trè byen, trè byen. Gon bagay ou di lan, pandan w ap pale, ou di ke ou pot ko janm vin an Afrik, men ou gade kat dAfrik la, epi ou mete kèk flèch sou yon seri de peyi ke w ta renmen vizite. Eske, pa egzanp, nou ka, yo rele sa vizyalizasyon? ou gentan ou poko vin kote a men ou gentan imajine ou gentan ap pwojte ke w ap vini kanmenm men ou poko konn kijan w ap vini kounye a la pa egzanp èske nan tout peyi ke w te met flèch sou yo yo ou gentan al vizite yo deja? Ansanm de peyi mwen te fè flèch sou yo mwen te di se ansanm de peyi sa yo m ta renmen vizite E bon se plizyè hein. Paske rèv mwen se tout Afrik la pou mwen al vizite. M gentan vizite 3. M gentan vizite 3 ladan yo la. M gentan vizite Benen, Togo, Gana. Kounya la m rete Etyopi, Kotdivwa, Senegal. Bon avèk anpil lòt m pa m pa kenbe nan tèt mwen la men m gen flè sou yo pa rapò avèk map la.
Pa egzanp, nou menm nou o Rwanda jodi a, petèt yon jou w kapab vin vizite le Rwanda. Malgre Rwanda se lan se lan Afrik de Lès, lan Afrik de Lès ke l ye, men se toujou byen paske si w vin vizite Afrik de Lès la, si w vin vizite Afrik de Lès la, w ap kapab vizite plizyè peyi an menm tan paske yo genyen fwontyè ansanm. So, M panse ke se t ap yon bon bagay pou w ka vini fè yon kout pye tou nan zòn Afrik de Lès lè w gen, lè w kapab, lè w kapab. Bon, kounye a la a, antre sa w fè Ayiti avèk sa w fè o Togo, èske ou, ou santi w reyalize kèlke choz pandan w kite Ayiti a? Ou santi w, ou plis entegre Eske w plis entegre o Togo k an Ayiti? Konekte, n ap toujou plis entegre, plis moun konnen nou an Ayiti tou. Ou konprann? Men sa pa vle di pou otan tou nou pa entegre isi. Nou entegre. Men Ayiti a se yon lòt bagay li ye. Se yon lòt bagay. Pa egzanp, an Ayiti, siy kontra avèk legliz katolik. Yo fè anpil sen, anpil vyèj nan legliz katolik. Isi a la, m pa fè sa yo paske yo pa konnen m nan domèn sa. Yo plis wè m kòm yon nèg k ap fè skripti, k ap fè bis. Yo pa konnen. An Ayiti, yo konnen m kòm yon moun ki fè skripti bis e yo konnen m tou kòm yon moun ki fè vyèj pou legliz katolik osi.
M konprann. Eske ou pa ta ka fè dè demach, ou poko fè demach pou yo konnen w nan sans sa a? Wi, nou kòmanse, nou kòmanse avèk kèk demach paske semèn pase a la, mwen te mwen te gen yon randevou avèk yon pè nan yon legliz katolik, nou te fè yon ti chita pale, nou te konkli sou kèk bagay, men poko gen twò gran avanse paske yo gen tan genyen yon ansanm dessin deja. Men yo wè travay mwen fè. Eske se sèlman de ewo, moun ki fè de gwo koze lan listwa ke ou fè yo? Ou byen ou kapab yon moun pa egzanp, si pa egzanp gen yon zanmi ke mwen vle onore, eske si m ba w imaj li ou kapab fè yon skilpti pou li?
Wi, wi. Nou fè moun sa yo, zansèt nou yo, Se pou nou met valè sou valè yo. Men sa pa vle di pou otan pou nou imòtalize yo, ewo yo, pou nou imòtalize yo. Men sa pa vle di pou otan nou pa gen lòt moun. Pa egzanp, m gen yon kouzen m ki te mouri, m gen yon lòt kouzen m ki te ban m fè l, m fè l. M gen yon lòt dam ankò ki rele Soun, Monsilya Basèp. Se yon moun, se yon patizan li ye pou nou, moun peyi nou. Li te mouri, epi m te twouve li nesesè pou m fè l, m fè l.
Pa egzanp, m konnen ke gen moun ki pa ta renmen fè sa pandan yo vivan, men si yon moun ta renmen kontakte w pou fè sa, pa egzanp, si l pa Togo, si moun nan se yon lòt kote an Afrik li ye oubyen si se an Ayiti li ye, kijan w ap voye bagay sa ba li?
Nenpòt kote moun nan ye sou planèt la, depi l vle, n ap fè travay la pou li e l ap jwenn li. M Ayiti, m fè m voye an Afrik. M Ayiti, m fè m voye an Jamayik, o Jamayik, paske m te deja ale Jamayik deja. M Ayiti, m fè m voye Etazini. Ok? Donk, si yon moun vle kontakte m, li ka kontakte m sou 37 ze, bon, plis 509, 37 07 74 73 Pou Togo, plis 228, 96, 00, 46, 67. Nou ka voye l pa DHL, nou ka voye l pa lapòs, bon gen plizyè lòt ankò nou ka voye pou moun, nou ka voye l pou moun nan. Eske ou ka bay email ou tou epi eske ou gen yon paj Instagram nap mete tout sa a pou moun yo kapab jwenn ou sou entènèt la. Email la se bojladimon 07 akomesyal gmail pwen kòm. Facebook, Bòvila Dumont. Instagram, Bòvila Dumont.
Eske ou menm kap viv an Afrik jodi a, eske wap ankouraje Ayisyen vin vizite oubyen vin viv an Afrik? Kisa w ta di yo? Bon, e, lè w di Ayiti, ou di Afrik, toujou di sa. Si yon moun On Ayisyen ta renmen vin vizite Afrik, m panse m ankouraje l pou l vin dekouvri Afrik. Togo, Benen se peyi de byenveni, kòm se la m fè plis tan, m konnen, m viv kèk bagay la. Moun yo respekte moun, moun yo ba moun yo byenveni. Sa vle di, chak Ayisyen, m panse ta gen on bèl bagay si yo ta vini pou vin vizite la. Ou vini pou rete tou poukwa pa rete paske wap santi w nan po w pa wap sibi de kesyon rasis ou vin la wap alèz se tankou w menm se menm nou menm nan e donk konsèy mwen menm mwen ka voye ba chak grenn kèlkesòs wap fè a pa janm gade l piti fè l bay tout ou menm ladan l kwè ladan l epi bat pou w fè ladiferans paske jounen jodi a m an afrik la gen atis an afrik Gen atis nan peyi Togo poukisa se mwen menm bon bagay m bay ki spesyal donk se sa tout sa wap fè fèl byen epi wap jwenn rezilta ladan. Mèsi anpil Bojla Dumont pou ou aksepte reponn a kesyon nou jodi a nan chèche konnen. Nou espere se pa dènye fwa ke wap vini sou chèn sa a e nap envite tout zanmi nou yo al swiv ou sou Facebook, sou Instagram Epi nap mete adrès yo anba video sa a. Epi si w gen chanèl youtube tou yap enskri yap abòne a chanèl ou an. Pa bliye abòne a chanèl youtube nou Quête de vérité epi chèche konnen. Nap wè yon lòt fwa lan yon lòt chèche konnen. A byento.